Bon, e jodi a mwen pwofite moman sa pou m pale avèk pèp la. Men anvan m pale, mwen di ke mwen salye tout pèp la an jeneralman, pèp Taba la. Mwen salye nou. Kote ke aswè a ke m te vle pran yon ti moman, m te vle pase yon ti moman ansanm avèk nou nan kèlke ti pawòl. Kòm m te jis vini pou m te kapab bay enpe detay de mwen menm, pou m te ka esplike nou ki kote m sòti natirèlman, bon mwen vle fè nou konnen ke mwen menm mwen se pitit Taba, mwen a laj de 20 tan, sa vle di m pral gen 21 an, e mwen fèt Taba e manman m papa m fèt Taba. Se pou tèt sa ke mwen vle leve figi zòn kote m te fèt la. Se poutèt sa mwen vle e an chaje mwen avèk chaj sa. Bon, anvan ke nou antre nan kèlke bagay, kòm nou pap rete anpil, mwen ap di pèp la konsa ke mwen ta renmen ke lè nou pral fè vòt nou yo, lè nou prale vote yon majistra, nan moman pa m nan, fò m byen di sa, e ke m ap mande ke pou nou rekonèt kiyès ke nou pral vote a. Nou konnen ke se pitit Taba lan, se li menm pou nou vote. Pou ki sa? Paske se zòn mwen l ye, e si se ladan l mwen fèt, m ap toujou vle pou m devlope l. E m ap garanti nou, si nou ta vote yon lòt moun ki pa moun Taba, Moun sa pap janm fè anyen pou taba. Ebyen se moun ki moun taba lan, se moun sa kap panse pou taba. E tankou mwen menm, mwen vle ke pou taba devlope yon lòt fason. Paske lè map byen imajine m, lan fason de jan taba ye, nan byen gade, taba pa gen ase de lekòl pou moun al lekòl. Podyab pou manman, pou papa kap voye timoun lekòl. Paske pou mwen menm, ta pa gen yon bon lekòl, pa gen yon kat lekòl, yon kat lise kote pou timoun yo kapab al lekòl nòmalman, san dout. Taba ta sipoze chaje avèk lise, pou paran yo pa mete men nan tèt lè lekòl rive. E ankò, Taba manke lopital mezanmi. Taba pa gen anyen, si yon moun malad, nou ta di si yon moun ta gen yon pwoblèm, moun nan li pa gen kote pou l ale. E ankò, ta va manke wout mezanmi. Wout yo tout se tè, yo youn pa asfalte. E ankò, manke enèji e manke dlo. Ta va manke anpil lòt bagay toujou. Men mwen menm mwen vle entèfere m nan aksyon sa yo pou mwen kapab ede pèp la. E m p ap ba nou manti, nou mèt kwè nan mwen menm. E si w wè ke. Mwen rive majistra bon m pap di sim wè non men m kwè ke map rive majistra nòmalman e lèm rive majistra nou pral wè kijan taba pral pral chanje pase se poutèt sa map vini men pèp la m ta renmen ke nou mete kolaborasyon nou pou nou kapab rekonèt e mwen menm kòm ti moun taba pou nou kapab e banm vòt nou yo pase vòt nou yo ap itil mwen anpil. M ap mande nou, pèp Taba, ann panse pou Taba pou nou kapab chanje Taba. Paske se chanjman m vle. Mwen ta renmen pou Taba chanje. Paske se rèv mwen. E Taba gen pou chanje kanmenm. Paske mwen menm mwen prè pou mwen travay pou m chanje Taba nan fason ke pou m chanje l la. Pèp mwen an, pèp Taba lan. Mwen bezwen kite nou map panse avèk nou e m kwè ke map travay pou nou e gen yon lè nap wè kijan Taba ye kijan l pral ye e m kwè ke nou tout ap satisfè bon mwen gen anpil lòt bagay pou m ta di toujou bon mwen pap e kenbe lè lan twòp paske lè an ti jan ap vole avèk nou sa vle di e nou mèt rete konekte. Video sa yo map toujou voyel ba nou selman pa bliye ke enskri nan kanal la lè nou gade video enskri nan kanal la pa bliye e fè komantè tou yon moun ki aseptel yon moun ki gon komantè nou kapab fè komantè bon pa gen pwoblèm e map fè e kèke lòt video toujou nan lòt semèn kap vini nou mèt rete an konekte ansanm avèm map toujou pote bòn nouvèl pou nou paske Haïti Chérie mwen menm toujou la ansanm avèw e map panse pou sa.